Medam mesye bonsoir mwen se direktè Ronald Dima mwen la poum kapab enfòme nou ba nou tout enfòmasyon ki ap fè aktyalite atravè le mond antye espesyalman isit ozetazini e donk mwen gen kèk gwo gwo nouvèl bèl nouvèl ki ap fè kè anpil ayisyen kontan ke nou menm nou ta renmen tande mwen gen anpil enfòmasyon poum ba nou men gen mwen gen poum antre nan peyi dayiti poum kapab enfòme nou fè nou konnen sa kap pase nan moman la yo donk peyi dayiti pral vrèman boulvèse avèk mesye opozisyon yo. Men sepandan an nou fokis isit Ozetazini sa ki ap pase. Premye enfòmasyon ke mwen pral ba nou. Yè jedi ki sot pase a la, Joe Biden vini ak yon plan ekonomi epi kote li menm li deside, li di ke li pral voye 1400 dola pa pèsòn. Sa vle di chak moun ki ranpli taks pral resevwa 1400 dola. Ok doke nan bidjè ke li menm ke li genyen li pral voye 1400 dola pou chak moun ki ranpli taks pa egzanp si ke ou menm ou te genyen nou 3 ranpli taks ou te genyen ou menm avèk 2 ti moun ebyen chak moun ap jwenn 1400 dola doke anplis de sa moun ki te ranpli pou unemployment yo pral resevwa ankò anplis de 300 dola ke yo deja ap resevwa, yo pral resevwa yon afè de 100 a 400 dola. De ki sa vle di ou kapab ou jwenn e up to 700 dola par semèn. De ki pou moun ki nan unemployment yo. Sa son bèl nouvèl, son gwo nouvèl ke li ye. E nou sonje administrasyon Donald Trump lan li menm, misye sa te kanpe an kwa. e mesye Repiblik yo te kanpe an kwa, yo pa t vle anyen pase. Yo te bloke tout bagay. Men le fèt ke kounye a la se Demokrat ki an chaj ni pou Sena a, ni Chanm dè Depite, ebyen yo menm yo pral fè, yo pral voye èd sa yo bay moun ki nan nesesite. Donk e a pati de 20 janvye ki ap vin la, 22, e donk pral kòmanse gen seyans, ebyen pou yo kapab vote l rapid, se pa bagay ki pral pran tan. E donke ou kapab resevwa kòb sa. Donke mwen kwè ke e dizon nan yon semen apre mwen gade. Dizon finisman mwa janvye e jiska premye semen mwa de fevriye e pou mete l plis e e e e pli klè pou nou menm donke dizon dezyèm semen mwa janvye ok. Soti dènye semen mwa janvye a a dezyèm semen mwa fevriye donke ou ta sipoze kòmanse resevwa mil e 400 dola sa a. ke yap voye a. Donk unemployment lan ankò ou menm ki pap travay ki nan unemployment ebyen sa son gwo nouvèl ke li ye pou menm e pou moun ki te konn touche anba 700 dola paske si ou te konn touche nan 500 dola 600 dola pa semèn epi ou pwal vin jwenn yo pwal voye 700 dola ba ou ki ap bon kanmenm ki ap ede ou e ki ap fon gwo efè nan lavi ou nan ekonomi ou. Anplis de sa lòt enfòmasyon ke mwen menm mwen gen avan sa tou kitem di nou li trèzenpòtan ou menm ki e ki nan unployment tou fè yo pran tax sou men nan unemployment la paske lè w pral resevwa fòm 1099 G de ke lè sa ou pral dwe tax si ke ou menm ou pa fè yo peye tax ou pa di yo pou yo pran tax sou menm lè sa lè w pral ranpli income tax de ke ou menm ou kapab dwe kòb trè trè trè trè enpòtan trè trè trè trè enpòtan pou fè sa mèdam mesye lòt enfòmasyon ke mwen menm. mwen gen pou nou menm nan menm plan Joe Biden genyen an, ebyen selon senior adviser e vice president pou bidjè e ekonomi, mesye sa a ki rele Mark Goldwin, misye fè konnen sou account Twitter li kote li mete deyò, ebyen nan menm bidjè a yo pral voye yon afè de 300 dola par mwa pou chak timoun ki anba 6 ans. Anplis de sa, timoun ki gen 6 an a 17 an, yo pral resevwa yon afè de 250 dola, 250 dola pa mwa. Donk m kwè kòb sa, m kwè plan sa kapab dire prèske jiska septanb oubyen jiska desanb. Donk pou ane a, sa se, sa se yon nan premye pa nou wè Joe Biden li fè nan pati ekonomi ki son gwo gwo nouvèl li ye medam mesye. Mwen pral ba nou enfòmasyon sou dosye dosye tps sa fè kèm rete la rete branche avèk Ronald Tima tout moun ki branche ki ap gadem ki gen pou gadem mwen apresye sa sa ke ou dwe fè pou mwen silvouplè Peze bouton notifikasyon paske chak jou map enfòme nou ba nou nouvèl ba nou enfòmasyon ki ap fè aktyalite e anplis de sa subscribe si w poko subscribe yo ke map mande w fè sa pou mwen silvouplè mwen ap apresye sa anpil anpil anpil zanmi Facebook yo zanmi Instagram zanmi YouTube yo zanmi Haïti kèlkeswa kote ou ye Ozetazini kèlkeswa kote ou ye mwen apresye nou mwen renmen nou anpil silvouplè subscribe. Epi peze bouton notification. Now, gen moun ki pozem kesyon ki dim Tima, mwen poko resevwa 600 dola ke yo sipoze mwen ta sipoze jwenn nan. Gen moun tou ki pat jwenn 1200 dola. Wi gen yon fason ke ou kapab jwenn kòb sa yo. Si ou pat jwenn yo, ebyen rele Ronald Tima nan 561 503 85 an 64 epi mwen menm map esplike ou kòman ou kapab fè jwenn li. Donk mwen menm gen lontan map fè tax, map bay anpil enfòmasyon, map ede moun nan zafè tax, ebyen ou bezwen pou tax ou fèt, Trè trè trè trè byen vin jwenn Ronald Tima nan Integrity Tax Services map fèl trè byen e premye kòb si ou pat resevwa li dezyèm kòb la si ou pat resevwa li ebyen gen mwayen gen fason ke ou kapab jwenn e tou 2 kòb sa yo mèdam mesye si ou bezwen konn kòman pou tcheke tou pou konnen si ou gen kòb kap vin jwenn ou Se 600 dola ap vin jwenn ou. Si ou pa konn kòman pou fè l, m gen yon lòt videyo ke mwen mete sou youtube la, ou kapab al gade l, e wap wè li mwen apèn mete l la. Epi ou kapab, m ap kite yon link anba, ou kapab klike sou li menm, m ap pase m ap montre ou kòman pou tcheke l. Men si ou pa konn kòman tou pou fè l, ou pa konn kòman pou manipile konpitè a, eksetera, oubyen telefòn nan, donk pa gen pwoblèm, ou kapab rele m, oubyen ou kapab kite yon mesaj, ekri m, epi mwen menm Mwen kapab ede ou e pandan w sou telefòn nan epi map m kapab e dikte ou kòman sa kapab fèt donk pa bliye fè sa mèdam mesye lòt enfòmasyon lòt nouvèl ke nou menm nou genyen e nouvèl cho e gwo nouvèl pou moun tps yo e Kamala Harris nan e nan nan yon entèvyou ke li te bay jodi a e se pa jodi a e nan jou ki sot pase la eskize m pou m gade non nan Univision nan Univision ebyen nan nan enfòmasyon ke Kamala Harris li menm li ta pale nan entèvyou ke l bay, ebyen li di ke tout moun ki gen tps avèk etidyan DACA yo, doke yo menm yo pral resevwa otomatik e Green Card. Sa vle di yo pral jwenn yon rezidans yo. Heyy! Moun tps mwen yo! Nou pran yo! Hahay! Moun tps mwen yo! Nou pran yo! Ebyen lè a rive pou w pa gen tps ankò, se rezidans pou genyen green card pou genyen e apre sa otomatikman degajew apre 8 an pou kapab vin citizen doke e Kamala Harris ankò li pale sou zafè de citizenship lan doke olye se 10 ans paske m kwè yo te vin ogmantel e m kwè se 13 ans e selon sal di e pou moun te konn rete tann pou vin citizen e pou vin sitwayen ameriken yon bagay konsa. E de okipasyon, m sonje alepòk lè m te vini, se 5 an l te ye, gen lè yo te vin ogmante l, yo te vin mete l, gen lè yo te vin mete l 13 an, e ebyen li menm li di, moun yo pa sipoze rete 13, tann 13 an pou yo vin sitwayen ameriken, ebyen se 8 an moun yo, e, e, e, e, e, moun yo sipoze, se sou 8 an. Donk ki depi ou gen 8 an nan peyi a ou gen rezidans, ebyen ou pa t fè krim, move zak kriminèl, ou pa t nan bat fanm pou manje, ou pa t nan bat fanm pou kabann, pou sesi, pou selaba, ebyen ou kapab vini yon sitwayen ameriken. aprè 8 ans e donk sa se gwo nouvèl gwo enfòmasyon e ke mwen menm mwen pote pou nou menm mèdam mesye e donk se gwo gwo nouvèl nan lòt dosye ankò sou zafè ekonomi eheey sou zafè ekonomi an se yon lòt enfòmasyon lòt nouvèl ankò map ba nou mezanmi patajel voyel bay de twa grenn moun voyel bay de twa moun lagel nan gwoup yo patajel bay moun ki bezwen konnen etc. e enfòmasyon sa yo, se gwo enfòmasyon ki trè enpòtan ke moun sa yo bezwen konnen, moun sa yo bezwen pou yo tande. Ok, e Joe Biden nan plan ke l genyen pou zafè tax, e li vin ogmante sa nou rele Child Tax Credit, ok, Child Tax Credit, e m kwè ki te 1400 a 1000, a 2000 dola, ebyen li vin ogmante l a 3600 dola. Mezanmi 3600 dola sa vle di, lè ou menm wap fè tax olye se 1400 dola oubyen e 2000 dola ou konn resevwa pou Child Tax Credit, e donk ou petèt si w pa fè taks ou pa nan domèn sa yo ou gendwa pap konnen l ou gendwa pap konprann li, men kounye a li vin ogmante l a 3600 dola, a 3600 dola e pou chak timoun. Donk gen gen Child Tax Credit, gen Earned Income Credit. Donk yon lòt fwa mwen va pale de Child Tax Credit e de Earned Income Credit. Mèdam mesye, sa se gwo nouvèl, gwo enfòmasyon e sou zafè plan ekonomi ke Joe Biden li menm avèk Kamala Harris yo menm yo mete deyò nan semèn ki gen pou antre la yo, donk ki pou fèt. Lòt enfòmasyon isit Ozetazini ke nou sot wè ki sot pase le 6 janvye ki sot pase, te gen anpil anpil pwoblèm isit. Donk gen anpil moun yo kòmanse arete, gen anpil moun tou ke yo mete nan lis kòm teworis ki pap kapab vwayaje al nan okenn peyi. Wi, yo pap kab vwayaje al nan okenn peyi oubyen moute avyon isit jiskaske yo jwenn santans yo. Sepandan, se pou nou di, gen anpil moun nan patizan Donald Trump yo kòmanse arete, FBI ap mennen gwo envestigasyon. Anplis de sa, genyen osi gwo menas ki fèt pou inogirasyon Prezidan Donald Trump lan kote fanatik Donald Trump yo, yo menase avèk gwo zam lou fannfwa pou yo kapab al atake moun nan inogirasyon an. Gen anpil lawmakers ke yo menm yo fè gwo menas pou ta tiye yo, men sepandan FBI li menm ap mennen envestigasyon pou konnen. Youn nan patizan Donald Trump yo e FBI te mete men sou li menm al reponn kesyon, ebyen lè yo te fin lage misye, ebyen misye rive lakay li, misye rale yon zam, misye tiye tèt li, li ale. Gen anpil, anpil, anpil, anpil moun yo gen pou yo arete. FBI fè konnen si ou pa bezwen gen plis pwoblèm avèk lajistis, ou menm kouri remèt tèt ou, si se pa sa, si ou kite se nou ki antre sou ou menm. Si ou kite se nou, se nou menm ki al pran ou, ebyen chaj lan l ap plis sou do w. Medam mesye isit, Peyi Ozetazini boulvèse genyen gwo pwoblèm isit Ozetazini, peyi a divize, peyi a tèt anba nan moman map pale ansanm avèk ou la. Yo mande plizyè fwa pou prezidan Donald Trump te kapab kite pouvwa lan, lè sa vis prezidan te kapab padonel, ebyen misye li menm li di nan moman la li santil izole, li santil sèl, menm moun li te konn ede, moun sa yo pa kanpe ansanm avèk li, menm vis prezidan Dèzetazini li pa fè konfyans. Vis prezidan des Etazini an, Prezidan Donald Trump pa fè konfyans. Pitit pa l la, misye tou kapab ale nan prizon. Fanmi li kapab ale nan prizon. Prezidan Donald Trump, apre ke l pa prezidan la ankò, gen anpil dosye, anpil, anpil, anpil dosye ki ap ret tann li. Anpil dosye ki ap ret tann li, prezidan de pye l nou yon sèl grenn sou li. Non pa sèlman aprè 20 janvye yo pral fè enpitchment pou li menm nan sena a, men li gen lòt dosye de taks, de kowopsyon, de konspirasyon e anpil lòt bagay, e bagay sa ke l te ensiste vyolans lan, donk gen anpil anpil pwosè pou prezidan sa, e mesye sa ki rele Donald Trump lan li menm mèdam mesye. Tout fanatik, tout zanmi ki ap tann. An nou fon kout pye nan peyi Dayiti pou nou konnen ki sa k ap pase nan peyi Dayiti. Mesye opozisyon yo deklare wè pa wè Jovenel Moïse p ap ka rete sou pouvwa lan a pati de 7 fevriye. Rezon pou ki enfòmasyon ke nou genyen nan atik lan nan atik e. 134 la, nan atik 134 tire 2 an, ebyen li fè konnen ke depi ou te prete sèman sou yon gouvèneman ki te la, sa vle di nan lè eleksyon an te fèt la, sa vle di se kontinye wap kontinye manda premye prezidan ki te la, epi ou menm ou pral fini l. Donk se konsa mesye nan peyi Dayiti, mesye opozisyon avèk plizyè lòt moun, yo wè l, ebyen yo di Jovenel Moïse, wè pa wè, Jovenel Moise pap kapab ap rete sou pouvwa a. E yo prevwa le 20 janvye ki pral vin la, ebyen yo pral devan anbasad amerikèn pou yo kapab bay anpil, anpil pawòl piman bouk pou yo di pou yo pa tolere e sipòte Jovenel Moise avèk gouvènman l lan, yo di ki ap tiye moun, ki ap asasine moun, ki ap ame kidnapè etc. Donk se yon pakèt an pakèt gwo pawòl piman bouk. Gen enfòmasyon ke mwen menm, mwen gen pou m ba nou, Mwen gen poum vini ansanm avèk enfòmasyon sa yo poum ba nou e demen si Dye vle pa bliye tcheke lòt enfòmasyon ke demen si Dye vle mwen pwal lage pou nou menm medam mesye donke tout fanatik tout zanmi toujou rete nan paj Facebook Ronald nan paj YouTube sa Ronald Tima toujou chèche enfòmasyon sa yo trè trè trè enpòtan E enfòmasyon sa yo, yo ap bon pou nou, y ap itil nou, donk toujou pataje l, pataje l, share li, voye l bay de twa moun, de twa fanatik, de twa zanmi. Medam mesye donk se te frè pa w zanmi pa w Ronald Tima, m ap retounen pou dezyèm pati a pou m kapab enfòme nou plis toujou, donk a pli ta. Mèsi.